M panse bon ou konnen lanmou m pou antrenè sa deja men moun yo gen tandans yo di w ke misye fò avèk fèb, fèb avèk fò men ou konnen listwa papa listwa pa padone w gravisim erè. Menm lè ou anvi retounen, yo pap janm ba donnen w sa. E si mantal ou pa fò, ou pa gon mantal dasye, chans pou tounen an, e li minim. Bon, m kapab pran egzanp yon nèg tankou Siman, Siman te gentan ap fini. A di lè erè Ronaldinho a sou koufrè Ronaldinho a, Siman te gentan ap fini. Men Siman nan lèzane 90 se te. Se te youn nan gwo gòlkipè yo, top 5 pi bon gòlkipè ki te gen nan deseni sa. Akounada se te youn nan gwo gòlkipè ane 80 yo. Misye fè erè sa, li ponn balon an le 27 jen 84 kont la Frans, kont Platini. Alòske se te yon gwo gòlkipè, misye pran 2 chanpyona avèk Sociedad, epi misye fini. Unai Emery, misye gen yon bagay k ap swiv li, se remontada. 4 zero 6 1 Paris Saint Germain an ki se yon gwo skandal e sa map di an la li valab tou pou e Valverde Valverde pa yon move antrenè men 2 gwo remontada misye sibi avèk Barcelone yo bagay sa detwi misye nèt kòm antrenè misye tou fini kòm antrenè li la e tankou li pa la. Men kounye a si nap gade Unai Emery papa Sa misye ap fè avèk Aston Villa paske nou menm nou gon nou nou rete fije nan Liverpool Arsenal Manchester City Manchester United Men nivo konpetisyon ki genyen an Angleterre Konpetisyon elve Yon antrenè ki Nan batay pratikman chak ane la a pou patisipe nan Lig dè Chanpyon nan chanpyona Dangletè a, li fè kar de final Lig dè Chanpyon, yon chanpyona ki osi konplike ki se Premyè Lig lan, men l nan demi final Europa League. Bon, ki di mesye sa nan demi final Europa League, tout moun konn mesye sa, se Europa League li rele. Men m panse misye merite yon dènye chans. Kòm antrenè. M panse misye merite yon dènye chans kòm antrenè. Se li ki pou bat tèt li. Se yon gwo ekip ki pou al chèche l.
Paske misye se yon trè bon kotch menm. Se yon gwo ekip ki pou al chèche l. Paske gwo ekip yo lè w ladan yo, w ap wè nan Aston Villa yo pa p anmède w. W ap fè rezilta li bon, yo pa anmède w. E bon repòtaj yo pa ba ou tou. Men m dakò avè w ke rezilta misye yo bon men.

Ou gen pou jwe a Liverpool, ou gen pou jwe a Tottenham, men lè Tottenham nan li menm son pwa plim li tout moun ap pran men yo pa gen garanti. Epi yo gen 7 pwen de reta pa rapò avèk Aston Villa ki 4 ème. Byen ke li 5 yap pran men li gen 4 pwen de reta pa rapò a Liverpool.
Nan sa Liverpool ap goumen, m pa kwè pou goumen avèk lòt ekip ankò. Men James la pa bliye konn chapyona kap vini e se pa kòmanse lap kòmanse.

Bon wi si yo pran 2 chanpyona sa yo lap yo nan kous pou lig dè chanpyon an donk yo pami lè 4 yo kap chanpyon epi dotan plis ke yo pral jwe ak ekip ki pi fèb la nan sak ret la ant Bayern oubyen Paris li pi byen tonbe. Wi li pi byen tonbe si w pran fòm 2 ekip yo.

Ya gon lòt e pa menm tande tande gon bwi anba a se tankou gon film kap pase sou machin nan e fòn jere sa ya ann tounen nan lig dè chanpyon nan e kounye a la nèg yo ap jere sa li la toujou ya ann ale non men m tande w byen menm
lig dè chanpyon an fò nou tounen sou li paske vin gon sòt de polemik ant lespay e lalmay notamman laprès alman. ki ap anmède dirijan Real yo kòm move pèdan e paske Real Madrid estime ke li mal pèdi pa rapò a katon jòn Camavinga ki fè dezyèm ki vin bay wouj la yo estime se sak fè yo pèdi si se pa sa yo pa tap pèdi match la bon. De tout fason sa rete pou l pwouve ke byen ke se byen ke se se data pa w tou ke se se katon wouj la k fè yo pèdi jan yo pèdi a byen ke mwen menm mwen pa dakò m te di nan ti tan k rete a yo te ka o mwen al nan pwolongasyon men kounye la èske se premye e balan pwoti n ap tande tèt mwen toujou wi men m tande w byen mwen menm pandan w ap tande tèt w m tande w trè byen non e pa tande m pa tande w non men lè m fin pale mwen tande tèt mwen. Li di bon sòk tounen vin jwenn mwen. Ok e Peterson jere sa. Li nizib pou mwen.
Pa gen avè non.
Peterson jere sa. Ya.
Kounye a e ni mwen menm ni ou menm se pa premye fwa nap gade foutbòl e ni lòt moun kap tande nou la ki ap swiv foutbòl. Van Pèsi an 2011 deyò pou yon boul ke l choute. Li te kon katon jòn deja. Abit sifle yon je kont li. Li choute boul la, l voye l nan piblik la, yo ba l dezyèm katon jòn, yo mete l deyò. Kont Barcelone. Ou gen dwa di katon an sevè, men w pa ka di abit la pa nan rezon l. Se sa ki tout pwoblèm nan wi. Eske nan ka Camavinga, eske abit la pa nan rezon l? Kounye a, afè nèg di abit la pa t konn si misye te gen jòn deja, Misye pa gen 5 minit depi l pran jwèt lan. Misye pran jwèt premye jwèt nan 78 tièm minit de jeu. Premye jwèt li pran. Li pran dezyèm nan 84 tièm minit.
An di 86 tièm. 86 tièm minit. Abit la ta gade bon abit la fè. Abit la montre l 2 a. a dwèt li li tou fin fè fot la konnen w pran boulòk kouri avè l w ap fè lè lè l gen dwa ba w katon konnen èske abit la pa nan rezon l bon la ou gentan di katon an sevè men èske jwè a li menm pa konnen l gon katon jòn ke l gon konpòtman pou l genyen pou l pa pran dezyèm jwè yo pwofesyonèl yo ye jwè yo konnen konnen a lè m gade jan ekip konn ap pèdi devan real. nan desizyon tèt chat abit. M pa janm wè lè match fini lòt ekip yo janm gen reyaksyon sa. Aksyon Real Madrid devan Barcelone ane pase nan final koup di wa lè yo pèdi 3 a 2 a. Ou sonje? Lè yo di te voye.
Bayern te plenyen lè avèk Ancelotti lè yo te elimine Bayern nan. Non, Ancelotti ki te plenyen.

Lè l an favè yo, yo kontan, yo ri, men kon l pa an favè yo, se koken. Yo fè l nan pou balon dò, yo gen 2 zan la yo pral patisipe nan seremoni balon dò, paske yo estime yo vòlè balon dò pou yo, epi konnya la, lè yon match, yon match ekilibre, match la te a egalite, 3 a 2 a se a egalite l te ye, 4 a 4, epi. Ou gen yon bro ki pa kontrole sa lap fè lè yo ba lou katon an ou pa ka rele anpwen. Bon mwen menm ki pozisyon m sou sa e dayè mèkredi mwen menm avè w avèk Fanfan nou pale de bagay sa e èske abit lan vyole règleman an vyole lwa foutbòl la abit la pa vyole pyès lwa mentnan Ou kapab toujou rantre nan konsiderasyon, ou fè de konsesyon. Mwen menm mwen nan, mwen nan kote sinik spò a. M pa nan lojik match fèk kòmanse, jwè a fè yon fot, yon fot ki merite katon epi ou di match lan fèk kòmanse. Non! Fot katon, fot katon. Mwen mwen nan kote sinik spò a. Paske poukisa l fè l? Donk, li fè l. si li merite ke arbit lan pale avèl ok men kounye a si li merite karton m pa nan lojik pou dim ke se paske match lan fèk kòmanse ki fè ke m pa bay karton sa ou byen m pa nan lojik paske jwè la li menm li te gon karton joun deja m kapab pase sou sa e yo fè sa anpil nan nan nan nan match yo. Kote ke abit lan fè de konsiderasyon. Pa egzanp, m panse ke yon nèg tankou Koke, nan match Atlético Madrid Barcelone nan, nan match ale an li te sipoze pran wouj. Abit lan al rantre nan, nan, a, li te, le fè ke li te gen yon katon jaune, gen yon konsiderasyon ki te kapab gen. Fot katon, fot katon. Fot katon, fot katon. Sa vle di, e, ou oblije rantre nan lojik trè prekosyoneuz lan, paske ou pran yon katon deja. Kon a si w fè yon entèvansyon ki pa mezire, ki pa kontwole, kounye la si w merite katon se ba w katon. Paske menm aksyon sa a, si se si w pa t gen katon anvan, abit la t ap ba w katon. Kon a poukisa w gen yon katon jòn deja epi w vin fè ou vin fè antije a epi abit la rantre nan konsiderasyon paske w te gen katon. Mwen m pa nan bagay sa. Kon a nan bagay Kamavinga a, abit la pa vyole. règ lan. Arbit lan aplike lwa a. Li bay Camavinga yon dezyèm karton. Kounyela, nan moun kap di ke arbit lan, eske arbit lan e, e, eske arbit lan te, te konnen ke misye te gen karton oubyen l pat konnen. Men m pa Einstein, m pa Sigmund Freud M pa M pa gwo koze k ap rantre nan aspè psikolojik k ap rantre nan tèt m pa sa M pa ka fè sa pou abit lan m pa ka fè sa tou pou m di ke abit lan te konnen misye te gen e pat konnen misye te gen katon se jwèt m pa sa M pa ka rantre nan lojik sa Kounye a m ap rete nan sa nan sa m wè a nan sa ki evidan an nan sa ki lwa a ki sa règleman an di. An men nan sa règleman an di an, ke Arbit lan bay misye yon dezyèm karton paske 1 li fè yon fot ki te ka gen katon e 2 li pran balon an kote ke se yon antije. Yo ba l yon dezyèm karton ki sinonim wouj. Kounye a mwen menm, pozisyon m nan ap rete entak, mwen menm m toujou di sa. Lè wap jwe kont yon ekip ki pò you, deja k pi fò pase w potansyèlman, tout ti detay, pe enpòt minit lan, pe enpòt segond lan, lap, li, li kapab konte nan, nan deranje oubyen nan aranje. Men kounyela a, e, fè dram pou eliminasyon an. Se paske moun yo, yo pa, yo pa, yo pa me, yo pa mezire e de.
M ap pale de, m ap pale de fanatik non mwen, m ap pale de dirijan. Non, de dirijan, ya, e petèt sa m di w moun yo. Moun yo pa mezire dimansyon feblès Real. Paske gon bagay ki esansyèl ke mwen wè moun yo pa pale. Tibo Kotwa pa t nan kan an pou Real.

Se pèsonalite ki plis regilye pou Real Madrid. Se moun ki rete anfòm pandan 5 an sa pou Real Madrid. Rete anlè. Vinicius gen 2 sezon pa kanpe sou anyen. Mbappé te gen peryòd krèz li. Valverde, tout nèg sa yo te gen peryòd kriz yo. Benzema nan entèval sa te gen peryòd kriz li tou. Thibaut Courtois se sèl nèg ki rete regilye an tèm de pèfòmans anndan ekip Real Madrid la. Donk, pwoblèm Real Madrid yo, yo anpil. Yo anpil sa se ke, paske lè w ap denatire jwèt ou pou ekip advès lan. Kote ke w pa gen plan, ou pa gen plan de jwe, ou pa gen fon. Ou gen twòp jwè ki iregilye. E pi gon, gon, gon eleman esansyèl tou. Jodi an la, Real Madrid, li se pi gwo vitrin nan. Li pa t toujou konsa. Paske mwen kwè ke dan lèzane 70, Real Madrid pap vle di gwo bagay an Europe. Dayè li pa pran Ligue des Champions gran peryòd sa. Li pap vle di gwo bagay an Europe. Se te Ajax, se te Bayern, se te Liverpool. Dan les années 80, ekip Real Madrid ki re, ekip Real Madrid 80 yo, sa k genyen Vazquez, Michel, Sanchis, e Boutraguenio li menm, Hugo Sanchez, ekip sa domine liga a, yo pran 5 chanpyona, 86, 87, 88, 89, 90. Men, a chak fwa yo rive nan pati enpòtan yo, yo elimine 2 fwa kont Bayern, Bayern elimine yo 87, 88, yo elimine kont Milan tou. Yo menm pran 5 zero kont Milan, avèk yon sipèb kout tèt de Van Basten ki twonpe Bouyo ki te nan kan pou Real. Ebyen, Real Madrid Peres lan, li vle di anpil bagay nan sa l ap genyen sou le plan spòtif e sa l ap genyen sou le plan ekonomik. Men jodi an la, genyen plizyè jwè nan ekip Real Madrid lan ki ke moun wè gwo pandan se tan se manti. Pandan se tan se manti zap di depi nèg la nan Real Madrid li gen li gen etikèt super star paske se jwè Real Madrid men se se manti ya se se manti bagay bagay Ada Goulèb te di w la m panse m panse w wè l oh Ada Goulèb menm la Ada Goulèb menm la l goumen se manti zap di sa di si w pran Camavinga Camavinga son bout jwè Ceballos bout jwè sa vle di Brahim Diaz bout jwè. Ou konprann? E ou kapab menm desann nan lòt jwè ki anndan ekip Real Madrid la se pou jwè. Paske jodi an la an tèm de dimansyon ki jwè Real Madrid an tèm de dimansyon se Mbappé, Vinicius, Valverde, Thibaut Courtois apre sa wap fè yon ti poze. Militao li menm le fè ke l fè 2 zan blese. ou paka konsidere li, m panse ke si l pat blese ou te kapab vin mete l la, men aprè sa Tchouaméni se se se jwè ok bon jwè, sa vle di men map pale de jwè ki kapab transande an tèm de potansyèl sa jwè a genyen kòm aki, se Vinicius se Mbappé se Valverde se Thibaut Courtois. Aprè sa Carreras, bon Mendy li menm son bon defansè, gen jwè nan Real Madrid se pwoblèm blesu k fè yo pa janm ka jwe, Alaba ap manje yon kòb sal nan Real Madrid la e kòm li prale, m pa di poukisa m pa di Dani Carvajal paske Dani Carvajal misye sou pant desandan depi misye gen pwoblèm de blesu. Men aprè sa, si nap pran jwè Real Madrid, Real Madrid gen yon pakèt jwè mwayen ladanl, men le fè ke nèg la li menm li nan Real Madrid e gen yon suranchè ki. ki fèt sou li men o final gon gon pwa ke jwè lan li menm li pa ye vrèman nan nan kontribisyon nan genyen ekip lan donk menm sa k fè m kwè ke Real Madrid sezon 2026 2027 lan oblije fon gwo pase men on gwo pase men e anndan efektif ekip sa. Yap fon pase men si yo pa fon pase men pou yo l pap bon. E lèm di vwèl pa bon an e bon yo ka toujou gen li gen vwèl men li gaye gade yap gadel misye pa fon gwo pase malad pase e ekip Barcelone nan li sou konbyen echèk la ti jenerasyon sa la yo sou twazyèm echèk lig dè chanpyon yo Paris te elimine yo lè e nan uityèm de final oubyen kade final yo pran eliminasyon Inter a epi yo pran eliminasyon sa. Men son ekip k ap grandi ki genyen de bagay pou l chanje. Premye kote pou l ale se yon atakan. Al premye kote pou l ale. Se se yon atakan pou yo jwenn yon bon atakan. Men bon atakan kiyès li ye tou frè? Alvarez, Kane. A, Pierre se pa ba ou yo. Men sa m ap di w.
Non E sa wap di mwen di pa jwenn yon bòt akèt kontak kote yap jwenn li Oh gon lòt nèg mpa gon lòt moun mwen potko site nan Real Madrid Bellingham Bellingham malgre tout bagay misye son super jwè Bellingham mpat site Bellingham Bellingham son super jwè malgre tout bagay.